Oh ki bagay sa ye la pa m wè pil foto timoun Campamento Bon m tou pran nimewo an pou m rele m ka mande enfòmasyon plis. Ok m pran nimewo a lèm rive lakay mwen m pral rele pou ap trase bèk piti a poum tou al avèl la anba nan biwo m pa menm se tou bon bagay. Wi se ki. Bonswa. Bondye beni w. Bonswa.
Anfòm? Ka chita.
Ok mèsi. Pase chita. Se kòman m ka ede w silvouplè? Ok, non pa m se Atise Bendy Sal e mwen te pase sou wout la mwen wè yon ansèy kote ki ka ede timoun pou moun ki pa pou paran ki gen timoun ki pa gen tan. An Campamento. Campamento jan ou di an. M vin pran plis enfo la pou m konn kòman sa ye. Ok trè byen. Nou di Bondye mèsi ke ou pase vizite nou. Se yon reyèl plezi. Ya m plis kontan tou.
Pase m pa p soufri pou sa tou. Alò Campamento a se pou kòmanse se dezyèm edisyon l.
Yeah. Yo fèl chak ane nan dat vakans pou timoun. Lap kòmanse le 26 jwen pou tèmine 5 out. De lendi a mèkredi se pou timoun nan nan sal de klas lap aprann mizik, enfòmatik, anglè. De lendi a mèkredi. Ok.
De jedi a samdi yo pral vizite avèk timoun sa yo. Ou ka banm non an fraes pou mwen. Ou ka vizi yo pral vizite avèk timoun sa yo. Yo pral vizite 18 kote a timoun sa yo. Men chak kote yo. Se 500 peso. 500 peso. Si ou pa gen posibilite pou ou vizite avèk ti moun ou an 18 kote, ou ka vizite avèn 4 kote, ou deja konnen l ap koute 2000 peso ki vle di 400 dola nan ayisyen. Si tankou se 5 kote ou vle patisipe avèk ti moun nan, ou deja konnen ki pri sa ap fè. Ok.
Alò, si ou gen posiblite tou pou ou vizite avèk timoun nan 18 kote a, ou deja konnen konbyen pri sa ap fè. Alò, se yon bèl pwojè, se pou timoun nan pran plezi li, li vrèman bon e yo ale de bon kote avèk timoun nan. E deja wè love buzz la. Wè pil emoji pou fanatik moun nan. Deja m diw se dezyèm edisyon an sa vle di tout timoun sa yo fèm plezi yo lè y ale sitou pou paran ki pa gen tan lè vakans pou timoun yo.
Mwen kontan anpil paske m te nesesite konpayi an vreman pou m te. Mete pitit gason m sa sere pwa. Pè mal travay kite l nan kay la anpil dezòd fèt.
M santi m kontan pou m mete l nan konpayi an. Msye tou pa fè dezòd frè m. A papa pa fin fè m wont la. Non e paske m konnen w dezòd ki fè m chwazi mete w nan konpayi an. M swete w yon bon nouvèl de ou. Ok.
Dakò? Ou ta renmen ale? Ou vle enjoy yo avèk timoun yo? M wè l jwenn nan 18 kote yo. Ta renmen l ale 18 kote yo? Men èske w konnen papa w gen kòb pou tout 18 kote yo? A ou konnen gen? Ok, men depi w di, alò n ap ba w yon price. Epi w ap rele nou pou plis enfòmasyon. Epi ou pase. Nou ta bliye di w tou, pri enskripsyon an se 700 peso. Avan ou konnen se le 26 jwen fòk gentan enskri pou kite plas pou timoun nan. Paske gon lè kap rive yo pap pran timoun ankò. Sa vle di mache pou es pye pou t pran devan an. Bon mwen yo toujou di pye pou t pran devan an men kon kòb enskripsyon konbyen kòb li ye? 700 pèso. 700 pèso? E map tou pwofite bay li paske ou konnen kòman bagay yo ye paske anpil moun la ki pral goumen dèyè l. Banm tou banm tou m bay kòb la.

M ka remonte silvouplè? Wi pa gen pwoblèm ou ka remonte.
Ok mèsi deja nou bon fraise. Ok ok mèsi.
Alò nap kite nimewo ou pou rele nou pou plis enfòmasyon. E la li gen lè avèk timoun nan de lè 9 è 11 è anglè. Midi, ti m pou inè, ti moun nan ap pran poz pou manje, comida, e inè, twazè ap fè enfòmatik a ti moun nan, e twazè pou senkè mizik. Ok, pa gen pwoblèm. Kisa w plis renmen? Anglè, mizik? Mizik, enfòmatik.
Mizik, enfòmatik.